Sa kap fèt tout moun, jodi a la pou yon lòt video kote ke m pral moutre w kòman w kapab telechaje Power Director, KineMaster e Viva Video san logo. Pa bliye anpil moun ki ap fè montaj videyo sou telefòn yo, yo konfwonte avèk pwoblèm sa paske lè yo fon montaj sou Viva Video sou Power Director, logo a li toujou parèt anba videyo a tout long videyo a. Donk souvan nou pa ta renmen moun wè sa. Men nou konfwonte avèk yon pwoblèm aplikasyon sa li chè. Se se yon aplikasyon fòk ou peye mansyèl e m konnen nou pa gen kòb pou nou peye sa. Ebyen jodi a m pral montre w kòman w kapab telechaje tou lè 3 aplikasyon sa yo Gratis. Full version. San logo. Yo, an n al swiv kòman sa fèt. La nou sou Google, donk n ap ouvè Google Chrome sou telefòn nou, donk m pa pral montre nou kòman pou nou fè sa. N ap tape AC Market, donk li gentan monte la deja, AC Market, m ap fè rechèch. M ap pran dezyèm lyen an, AC Market Officiel. Donk lèm rive sou asèm akèt ofisyèl map desann map desann lèm desann mwen wè mwen gen telechajman 3 opsyon mwen gen download mwen gen download asèm akèt for IOS download asèm akèt for PC donk se pa yonn nan sa yo m bezwen sa m bezwen se premye map tape sou li. Donk sa pran yon ti tan pou l ouvri. Epi tou, le pi souvan anba kote ou wè ki make anglè franse a, pi souvan li konn monte yon ti bagay pou l di w ke aplikasyon sa a li danjre, penenpòt, paske se pa yon aplikasyon ki ofisyèl pa Android ou IOS, paske se yon aplikasyon al telechaje sou vèsyon apk sou entènèt. Donk lèl mande w eske w vle fi yo kapab fè wi paske se konsa pou telechaje l sinon android ap bloke telechajman. Donk mwen gentan telechaje l deja mwen menm, m poko al telechaje l men nap telechaje l epi nou pral enstale vèsyon apk sou telefòn. Si nou pa konn kòman pou nou enstale vèsyon apk a di sa nan kòmantè map moutre nou kòman pou nou enstale vèsyon apk. Donk kounya nou pral ouvè Ase Market. Lè nou rive sou asè makèt la, li te gentan enstale sou telefòn mwen deja. Li ouvè. La, m pral fè yon bagay ki trè senp. Tout aplikasyon videyo yo, yo prèske nan menm pozisyon. M ap jis tape videyo. Videyo, la a m wè l ban m tout aplikasyon prèske ki fè videyo. La m wè m gen Viva Video Pro, la m wè m gen InShot, la m wè m gen Power Director, la m genyen. Video kòm vektè, m gen yon pakèt lòt aplikasyon ki konsène video. Ok. Donk sa nap fè, mwen gentan gen Power Director e KineMaster deja ki enstale sou telefòn mwen an, map fè l. Epi aplikasyon sa tou kapab telechaje pa egzanp Spotify ki san piblisite ladan l, ou kapab telechaje yon pakèt lòt aplikasyon ki disponib sou Android. Ou lòt aplikasyon. Pou nou eseye sa, n ap fè sa, n ap pran KineMaster, n ap pran InShot, son aplikasyon mwen te itilize, InShot, n ap pran li. Lè nou rive la, n ap pral make tout posiblite ki genyen nan aplikasyon. La nou wè li Unlock. Unlock ki vle di ke tout opsyon pou ta peye pou genyen yo a, li tou mete yo ladan. Ok? Donk, ki vle di san logo, tout efè de tèks yo, tout, m te kapab di tout sa ki genyen kòm posiblite nan aplikasyon an. Donk, n ap fè, n ap klike sou ti bouton flèch telechajman sa a. N ap klike sou li, epi le telechajman a kòmanse. Donk, telechajman an kòmanse. Nou pral enstale aplikasyon sou telefòn nou. Donk, m pa pral montre nou kòman pou nou enstale aplikasyon, kòman pou nou fè montaj. Donk, m panse ke e m ap gen yon videyo espesyal ke m ap fè sou sa pou montre nou kòman pou telechaje aplikasyon, kòman pou itilize aplikasyon sa yo sou telefòn nou. Pa egzanp, La mwen mwen mwen menm a la baz mwen genyen Power Director, mwen genyen Viva Pro, se Pro a donk sam fè sou li yo pa gen okenn logo m monte video sou li. Video sa wap gade kòm tutoriel la se avèk Power Director kem fèl paske le pi souvan m nan lari, m nan bus, m nan machin donk M pa bezwen lakay mwen pou m monte video sa m kapab monte yo dirèkteman sou Power Director. Yo pa gen logo ladan yo. Donk, se konsa. Donk, si w bezwen konn kòman pou w itilize Power Director, KineMaster, e tan dòt, pa bliye mande m, pa bliye kòmante epi m ap fè yon video sou li. Bon, mwen swete ke nou te renmen video a e nou te wè kòman nou kapab telechaje aplikasyon sa yo san logo. Kounye a nou pa pral konfwonte avèk pwoblèm ke nou genyen lè nou fè yon video nou monte l avèk Viva oubyen Power Director li gen yon logo ladan l. Pwoblèm sa li fini jodi an. Donk, sèl sa m ap mande w an retou se, mete yon gwo poz ble, kite yon kòmantè pou nou, konsa YouTube kapab sijere videyo sa avèk lòt moun. Konsa w ap ede nou menm jan nou ede w jwenn 3 aplikasyon sa yo gratis. E nou mete nan deskripsyon an lyen dirèk tou lè 3 aplikasyon sa yo. Si ke w pa ta vle al telechaje yo. sou sou entènèt, ebyen gen posiblite pou ou jwenn aplikasyon an dirèk ou pa bezwen fè tout chema nou te fè yo, jis klike nan lyen ki nan deskripsyon an wap kapab telechaje aplikasyon sa yo epi enstale l sou telefòn ou. Donk map di tout moun mèsi, map kite nou la, nap kwaze pou yon lòt videyo, bye bye tout moun.